Jeneral pou estabilite, sekirite, bon gouvènans ak reyalizasyon bon jan eleksyon kredib ak transparan. Okontrè, nou obsève yon degingolad klè nan sitiyasyon sekirite a, yon blokaj nan refòm ekonomik yo, epi yon feblès grav nan prensip bon gouvènans nan administrasyon Leta a. Sitiyasyon sa yo sispèk ak enkyetid nan mitan popilasyon an. Nou menm tou, nou denonse pratik ak desizyon ki parèt ap fèt san transparans sou do pèp la, ki bay enpresyon yon jesyon politik ki pa respekte prensip ekilib ak jistis enstitisyonèl. Anplis, nou eksprime gwo dout sou kredibilite ak endepandans pwosesis elektoral k ap fèt la, chanjman nan kad elektoral la, nominasyon aktè kle yo, ansanm ak plizyè rankont ant sèten aktè politik ak responsab enstitisyon elektoral yo, soulve kesyon lejitim sou netralite ak serye pwosesis la. Nan sans sa a, nou konsidere ke kondisyon minimòm pou òganize eleksyon lib, transparan ak kredib yo pa ranpli. Se poutèt sa, nou menm pati politik ak òganizasyon ki te siyen pak la, Nou pran desizyon klè pou retire nou nan pak la. Nou ap kontinye mobilizasyon, konsiltasyon ak lòt fòs politik ak sosyal nan peyi a pou konstwi yon blòk opozisyon solid, òganize epi responsab pou egzije chanjman reyèl nan enterè popilasyon an. Nou rete angaje nan batay pou demokrasi, estabilite ak respè dwa pèp la. Men lis non pati politik ak òganizasyon ki te siyen pak la jodi jedi 25 jen 2026 la ki sòti nan pak sa a, Pati politik PANAP Pati politik MIDA.

Malgre kout bal y ap pran chak jou, yo kouvri tout konferans de près e tout sa k ap pase kèlkeswa nan, sitou nan peyi a, pèp la toujou konnen. Jodi a, ansanm òganizasyon ak pati politik sa a yo, PANAB, Parti de la Diaspora Haïtienne pour Haïti, MUDHA, konsa, E avèk yon pakèt lòt òganizasyon de baz ankò, nou sòti nan pak Alix DJ Fils-Aimé fè avèk zanmi l yo. Rezon ki fè nou di avèk zanmi l yo, se paske pak la pa ateri sou pèp ayisyen an. Objektif pak lan, se te eleksyon lib, onèt, demokratik. E nou wè eleksyon lib, onèt, demokratik lan pa respekte. Se enstalasyon ansyen manm konsèy elektoral Pyè Lwi Opon an kòm direktè, se sa yo k ap fèt nan kesyon baay lan. E se mete yon pakèt lòt moun tou, nouvo moun ki pa konnen anyen nan eleksyon, swa moun ki te nan koripsyon deja, ki te pase nan bwat sa a deja, pèp la te gentan rejte. E nan kesyon sekirite, se pou sa wi nou te siyen pak la. Sekirite zewo, nou tande anpil moun ap fè elòj Alix Didier Fils-Aimé kòmanse, sekirite a kòmanse Gresye, Matisan, tout se bobin. E si nap gade bagay la vin pi mal, li vin pi grav. E nèg yo si tèlman pwouve l, wap wè tou dènyèman yo livre yon yon cha ki te rele sa tande, yo pote l bay ti mesye yo anba a, apresa w tande pòtpawòl lapolis ap di. Se pwoblèm li te gen yo boule l. Yo pa gen lòt anje pou yo te ka al fè rale l? Poukisa se boule yo inikman yo lage l yo boule l konsa? E yon pakèt lòt rezon ankò ki fè nou menm nou chwazi kite pak la. E si n ap gade yon jèn gason. Ki santi ba a la lejè e tout bagay grav sa yo, li chwazi pran Pak la kòm yon bagay senbolik li pran yon fèy papye li chire l. Enben nou wè gen yon pakèt lòt ki pran fèy papye a senbolikman, y ap bo fèy papye a, y ap di Alix Didier Spize me Papi Cheri. Yo di tout bagay. Kiyès yo zòt? Ki pa nan je sosyete a. Mwen m tap gade Maxène ki tap li pak la chirel e map gade mèt Caleb re Jean Baptiste kap bo yon fèy papye kap rele Alix Didier Fize me cheri mèsi pou pak sa ou bay je t'aime mon amour se bo bo bo gen la gen ti moun kap gade la près sa yo yo fè lèd a sosyete a e jodi a. Nou di a li di jefis renmen pèp la konprann jwèt la. Ou gen anviwon 17 mwa nan tèt leta a, 17 mwa anviwon nan tèt leta a, kote ou te avèk 9 mèsenè ansanm avè w ki te bay tèt yo non! 9 prezidan mesye nan ki mond nan ki peyi nou pase si e pa baay akayik lontan pou yon 9 prezidan nan yon peyi enben 9 prezidan sa yo genyen ladan yo se bnc yo tal brake kote ti rezèv peyi an ye souse fè koripsyon vòlè gaspiye E nou te di, Si nou konbat nèf nèg sa yo, nou fè yon jan, n al siyen yon moso papye pou nou ka kenbe Alix, pou nou di, pou nou ka pran bagay la pi byen. Paske Alix se youn li ye, yo menm yo te nèf, plis Alix fè dis. Enben, jodi a, Alix pwouve nou vre l se bon mèsenè. E menm Alix sa a avèk nèf nèg sa yo k te siyen. avèk Erik Prince e menm Erik Prince sa a te di gon pakèt peyi nwa fò yo retounen nan esklav ankò e jodi a Erik Prince tout byen peyi a nan men l palè peyi a nan men l a vle di sa yo inaseptab nan je nou menm kòm pati politik e si n ap gade ankò. Kòman jèn gason avèk jèn fanm ap mouri nan raje, tonbe san jije, kilè nou te gen yon lwa kriminèl konsa? Ki peyi nou gen la a pou w wè zam tout atè, mande w kote zam sa yo sòti? Ti mesye yo men zèl sapat yo, yo lèd, yo sal, yo nwè, avèk gwo zam nan men yo, kote zam sa yo sòti? Nou wè konplo a? Nou menm kòm jèn gason ak jèn fanm, nou pap tounen nan esklav ankò. Nou di Alix DJ Fils-Aimé, plan matyavèl ou genyen avèk Eric Prince lan, se plan sa a wi yo aplike sou grenadye nou yo, seleksyon nasyonal nou an k fèk sot elimine la a. Ou pa wè? Premye match nou, abit kont nou. Prezidan fifa la, prezidan ameriken la, tout asistan yo la, yo pa di anyen pou nou. Nou jwenn 3 penal, yo pa di anyen pou nou. Dezyèm match nou, kotch nou ranje kò l, li mete ekip B nou an, enben fè ti mesye yo pèdi devan Brezil. Twazyèm match nou, nou kanpe dan, nou kòmanse fè gòl. Abit nou an, antrenè nou an wè nou fon bèl grenn gòl. Antrenè a move kou kong. A vle di, Izidò pa t dwe fè gòl sa a. Nou wè ki kote konplo a sòti, li tonbe sou seleksyon an, li elimine vit e prese. Nou mande lajistis ayisyèn, se pa chita, vòlè kay moun, vann tè moun anpil nan nou ap fè. Rele staff teknik ayisyen an pou yo vin reponn kesyon lajistis. Paske sa ki pase devan nou la nan seleksyon nasyonal la, li lèd anpil. E nou mande Alix souple, ou fin fè kòb ou deja. Pa gen anyen ankò ou ka remèt ankò, ou gentan vann tout ti kwen nan peyi a. Nou mande Alix, fè yon jan. Pèp la pa bezwen ou mèsenè ayisyen ankò. Ou gentan fè l, ou siyen tout kontra w, ou te gen yon lòt mèsenè k t akonpanye w, nou remèt Eriks Prens peyi an, nou wè nèg ki rele Goutyerès la te vin la, ki sa l vin fè? Li vin goute ti rès sa ki rete nan peyi a. Nou menm nou rele l Gouterès. Ti rès lò, ti rès gaz, ti rès min sa nou genyen yo, li vin goute yo pou yo wè, pou l wè si yo gou. Enben jodi a nou di konplo a nou wè kote l soti. Nou menm pati politik sa yo, nou mete tèt nou ansanm, nou kanpe anfas pak la, nou pa konn ki pak, ki non nou te ka ba l, paske gen pak bèf, gen pak kabrit, gen pak kochon, tout kalte pak. Nou wè anpil nèg pran yon moso papye ankò laprès pran yon moso papye pèp ayisyen dyaspora pran yon moso papye pou lap bo moso papye a pou lap di Alix Didier Fils-Aimé Alix Chéry si se yon fanm yon fi ankò ki te dil nou ta di gon konnivans. Fi avèk gason men yon gason kap rele yon gason cheri mon amour sa nètman grav e inaseptab devan je pèp ayisyen an paske anpil goumen fèt abominasyon tout sa yo ladan nou paka asepte yon gouvèneman sal vòlè vagabondaj konsa nan peyi a.